Bonswa tout fanatik yo, fanatik enstitisyon jino a kòman nou ye? E mwen pote pou nou yon ti bout videyo la aswè a E mwen vin montre ou kòman ou kapab pirate whatsapp yon moun Kòman ou kapab pran kont whatsapp yon moun Mete l sou telefòn ou an Pou fè ti travay sa a, li senp Premye fason m ap montre w la ou pa bezwen aplikasyon pou sa Ou pa bezwen aplikasyon, wap selman bezwen yon yon ti entènèt, epi wap bezwen navigatè kòm nan sou telefòn ou, epi ou fini. La pa bliye astus sa wap bezwen gen yon telefòn moun nan nan menw pandan yon minit selman. Ebyen depi ou ka jwenn telefòn moun nan pandan yon minit, m pral montrew kòman pou fè sa. Wap wè swiv ansanm avèm. Wap wale nan telefòn moun nan. Wap louvri telefòn moun nan. Wap wè WhatsApp nan telefòn moun nan konsa. N ap wale WhatsApp la ap demare. Ok, la ou louvri WhatsApp moun nan. Wap wale nan 3 ti pwen anlè yo. Ou klike nan 3 ti pwen yo. Si telefòn nou an se an fransè, pe enpòt li pa an fransè, eseye. Eseye ale sou Google tradiksyon ou byen e telechaje yon aplikasyon pou tradwi langaj telefòn ou an ye a pou ou kapab li sa ki rele aparèy konekte a. Mwen menm se aparèy konekte, w ap vrèman otorize l, w ap di oke. Epi w ap ale ankò kote ou wè li di w konekte 1 aparèy. W ale w ap klike epi w ap itilize. Si w poko janm fè sa menm, se sa w ap fè epi w ap di ok. La a kounye a l ap pral ba w yon kamera. Lè li ba w kamera a, m pral montre w ki sa w pral fè. W a prale kounye a la. Sa a se telefòn, se telefòn moun nan. Sa k ap nan men w, paske telefòn ki anba a, telefòn ou a ap flache a se li menm ki pou anba. Sa vle di telefòn pa w la. ap anlè nan menw wap fè sa epi telefòn moun nan ap anba konnya la mwen map sot tounen map pral moutre w kisa w pral nan telefòn ou an wap pral fè wap prale nan telefòn ou an wap louvri chrome epi wap di whatsapp whatsapp web lè w rive sou whatsapp web epi wap prale wap prale wap klike sou whatsapp web. N'a pral wè? M'a pral ale sou WhatsApp web. OK? Hein? N'a pral ale sou WhatsApp web. OK? L'a marché. OK. Lò rive la sou WhatsApp web là. L ap mache? Ok. La, lè w rive la, pa okipe w lè w ye bò planèt la konsa. Ebyen, kounye a, n apral mete l nan vèsyon òdinatè pou l ka ba ou tout meni an. Epi w ap klike anlè a la. Ok, lè w klike anlè a la, l ap voye w la, w ap prale jis anba. Si telefòn ou an pa gen yon gran ekran, yon bon ekran, tout pa p fin devlope, se ou k ap monte l anwo pou w ka jwenn sa k rele vèsyon òdinatè a. Ok, la konya mwen mete l nan vèsyon òdinatè. Ok, konya la mwen mete l nan vèsyon òdinatè. Lè li rive nan vèsyon òdinatè nòmalman, ok, li rive nan vèsyon òdinatè, ma li m klike sou WhatsApp web, ankò pou l ka ban mwen. La, telefòn, mwen te deja krake yon telefòn deja. Wè mwen te mwen gentan gen yon telefòn deja ki flache avè pam lan. Kounye a m pral dekonekte telefòn flache pam lan avè la pou l kapab ban mwen bon meni an. N a pral wè. Ok. M pral dekonekte WhatsApp. Mwen te fè sa ou pa bezwen wè l. M ap poze li. Ok. La l ap demare. WhatsApp web la ap demare nòmalman. Ok WhatsApp web mwen ap demare. La a map WhatsApp mwen ap travay. Ok. La a konya, si te sou WhatsApp ou sou telefòn ou, ou bezwen WhatsApp moun nan. M ap agrandi. Si se sou WhatsApp ou ou bezwen, si se sou telefòn ou ou bezwen WhatsApp moun nan vini, w ap met telefòn ou an anba. Epi ou pran telefòn moun nan, ou ale nan WhatsApp jan m te montre nan kòmansman videyo a. W ap al nan telefòn moun nan, ou louvri WhatsApp, w ap klike nan twa ti pwen an epi w ap klike sou aparèy konekte. Ou klike aparèy konekte ankò, ou di ok epi ou valide. L ap ba ou kamera a epi w ap vini, w ap mete l anwo sa a. Epi wap flache sa. Kounye la pandan w flache sa, otomatikman ou fin flache l, epi wap wè WhatsApp moun nan gentan monte sou paj sa. Kounye la pandan WhatsApp moun nan monte sou paj sa, ou mèt fèmen lòt WhatsApp la, ou mèt bay moun nan telefòn li ale, ajibobe kote l vle ale men WhatsApp pa w la ap rete la. Lè wap soti nan WhatsApp sa, menm si w te soti konsa, ou pa gen pwoblèm. Menm pi fò konseye w, ou jis soti ou pa fè bak. Lè w ale sou ta tounen bay, sèlman w a prale nan WhatsApp web lan, epi w ap konekte WhatsApp web lan, epi l ap voye w otomatikman sou menm WhatsApp moun nan. Donk kounye a la nou ka pase nan yon lòt pwosesis, men m pa vle videyo a twò long. Si tout fwa w gen pwoblèm avèk videyo sa pou fè l sou Chrome, Wap kite yon mesaj anba video sa nan kòmantè a, epi mwen menm map fèl avèk yon aplikasyon pou ou. Map telechaje aplikasyon an, epi map montre w kòman ou kapab fè avèk aplikasyon. Lè ou bezwen al louvri WhatsApp moun nan, wap sèlman louvri aplikasyon an epi baww WhatsApp moun nan deja la. WhatsApp sa lè ou fin fèl, kisak pase? Nenpòt mesaj moun nan genyen resevwa sou telefòn li, wap jwenn li. Men lè yo rele moun nan, wap wè apèl moun nan, wap wè moun nan gen yon apèl telefonik, apèl WhatsApp. Lè moun nan konekte, otomatikman ou menm ou pap ka tande sa moun nan ap di. Apèl videyo moun nan pa gade w paske ou pap ka wè l. Men sa ki rele mesaj odyo, yo voye videyo, yo voye foto bay moun nan, foto douch, whatever sa ki pataje depi se yon an, depi li voye an mesaj ba w, li rive sou ou. Atansyon, pinga al goumen ak moun, pa kite menaj yo, pa kite mari, pa kite madanm, Paske video sa a lè w fè jan de aksyon sa yo ou sipoze konnen ki moun ou ye dabò. Avan w fè jan de aksyon sa yo ou sipoze konnen ki moun ou ye dabò. Ki nivo kè ou. Ki mezi ou menm si w fè si w soufri tansyon ou soufri sik pa fè bagay sa. Paske moun nan ou pa konnen moun nan yon lòt moun ka twonpe nimewo l al tonbe sou whatsapp moun nan epi se ou menm ki resevwa mesaj sa ou di woww. Ou pran nan me a e poutan moun nan inosan. Antouka, mwen pa vle videyo a long. Si w bezwen yon plis fasil avèk aplikasyon, w ap jis kite yon kòmantè anba videyo a epi baw. Pa bliye abòne, lè w abòne, w ap fè pati de fanmiy lan. Nenpòt lè m lage yon videyo, w ap jwenn li. Pa bliye, menm si w abòne, si w pa aktive ti klòch la, ou klike sou li pou al pèsonalize tou, pou al pran tout. Lèm voye video a ou pap gentan anonse alò fè sa konnya kite yon kòmantè renmen video a sa vle di lèm di w renmen lan se ti se ti pous la wap peze pa sa gade tèt anba non gen moun ki bay tèt anba menm pa gen pwoblèm menm mwen menm mwen vle sa ki gade anlè a lè wap di yon moun I love you ebyen se sa w pwal di m la nan video a renmen video a epi pa ale nan sa w pa peze bouton. Abòne a pou abòne avèk chanèl la paske trè to la chanèl la ap tounen a zero si w pa si w gade video w pa abòne avèm tchaww babay.